E nou genyen Mesye Damas ki se yon fanatik Andy le Patriote. Gwo kout chapo pou Mesye Damas epi nou gen Madam Ena ki te ban nou anpil konsèy. Se pa ba yon moun sèlman pou w ede l, avèk bon konsèy ou ba li, avèk ankourajman, sa ede l avanse. Mwen menm sa ede m avanse lè yo te rele mwen pou yo banm anpil konsèy kisa kòman fè pèdi l men kisa pou fè men kisa pou fè sa yo te ankouraje m anpil a chak fwa yon moun rele m pou ankouraje m mwen chèche jwenn Andy le patriote pou m di l mèsi pou sa. Zanmi Andy le patriote nou salye w. Ou menm tou ki ki tonbe sou chanèl la pou yon premye fwa pa neglije abòne avèk chanèl la. Ou menm tou ki te ki te abòne deja nou di w mèsi. Nou mande w yon like, yon pataj, yon kòmante sa ap itil nou anpil sa ap ede nou grandi sa ap ede platfòm nan grandi. Nou pa prale san n pa kite yon gwo kout chapo pou ou menm mesye Ebal Kwashi. Respè pou ou frè m.

Ok. Zanmi Andy le patriote, nou rive. Nou men nou vin rankontre bèl madam ou an. Sila ke ou renmen anpil la. Li pa nouvèl sou chanèl la, se vre. Men, gen moun kap pral gad video sa, ki pral tonbe sou chanèl la pou yon premye fwa. Madam nan pral di nou kòman l rele.
Mwen rele Yvane Leroy. Mwen se moun Kanperen. Se moun nan depatman Sid. Nou se moun Kanperen. Nou nan lokalite Chantiyi. N ap travay. N ap travay.
Alò, mwen pa bezwen di nou, depi yo di Kanperen, mwen pa bezwen di anyen ankò.

Ou te gen yon jwèt la di la jodi sou li e nou pwofite moman sa pou nou di mèsi a tout moun ki te voye yon kòmantè pou te di nou mèsi pou solisyon nou kapab pote a la jodi sa. Se vrèman enpòtan, talè madanm Jeannot ba m yon pale men se vrèman enpòtan paske nan yon lòt jaden pran ankò m panse madanm Jeannot t ap pèdi pran l la ankò pou la jodi. Wi madanm Yvane? Nou rantre nan jaden w lan la, monchè nou wè jaden w se, sa se pwòp. Jaden pwa w la, te mennen nou vizite pepinyè lè l te piti, men alò nou mennen fanatik yo vin wè ki sa w ap fè nan jaden pwa w la. E madan Jàn, kòman, kòman w wè jaden pwa w la la a? La a, avan nou pale, n ap salye tout fanatik Andy Le Patriote. Epi, nou se Ivan, ok? Nou te gen pwa nou, nou te pèdi pwa nwa, nou te pèdi pwa nou, nou te pèdi, men nou te montre, m demontre nou semans yo. Lè mwen te nan semans yo, mwen te di nou a plante nan mi, nan mwatye fevriye yo, mwen te avanse. Mwen te kou ka plante, te gen la pli an janvye, a te gen la pli janvye. Mwen te kou ka plante, mwen te vin plante, mwen konye ala, mwen geta sou dezyem sekle. A, pou ou ala sou dezyem sekle? A, mwen geta sou dezyem sekle. La, pou ou mwen preske fin sekle. Wap voye je lòt bo a pou ou mwen kap sekle. Kap sakle, se pou ou la sakle.
Paske, oui. Mwen pa ka fè tout pou kont mwen. Ou konprann? Se avèk depanse, ou depanse pou, depi ou gen ti kòb la pou depanse a, ou ap jwenn moun, ou ap envesti epi travay ou ap fèt.
Nou p ap pase, nou p ap rive twò lwen pou nou pa salye fanatik nou yo, fàn Andy le Patriote, nou p ap pase pou nou pa salye, nou genyen Mesye Damas ki se yon fanatik Andy le Patriote. Gwo kout chapo pou Mesye Damas epi nou gen Madam Ena ki te ban nou anpil konsèy. Se pa ba yon moun sèlman pou w ede l avèk bon konsèy ou ba li, avèk ankourajman, sa ede l avanse. Mwen menm sa ede m avanse lè yo te rele mwen pou yo banm anpil konsèy kisa kòman ou fè pèdi l men kisa pou fè men kisa pou fè sa yo te ankouraje m anpil a chak fwa yon moun rele m pou ankouraje m mwen chèche jwenn Andy le patriote pou m di l mèsi pou sa chapo pou nou. Ou menm zanmi kap gade video a ou voye anpil remèsiman pou mwen paske chak lè ou voye yon kòmantè pou madam Yvane chak lè ou relel ou bal yon ti ou bal yon konsèy li chache poul remèsye men ou gen anpil remèsiman an fonksyon de ou menm kontinye fè sa e madam Yvane po a la mwen wèw pike Bon la a, m pa blije di mwen w pike mwen sou dezyèm sakle pou ou la.
Èske w ka esplike fanatik yo ansanm de pwosesis ou te fè pou w rive pou ou a nan la a? Si nou pa tounen nan pepinyè, si n ap pran l apati de transplantasyon. La a, pou nou prepare, pou nou prepare tèren sa a pou nou mete pou ou a ladan l, nou chari, Nou chari, ok.
Ya, apre nou fin chari tè a, nou gen pou nou awoze tè a. Ok. Lè nou fin awoze tè a, kounye a nou pral pike. W ap gade ti ranp sa yo nou fè a la a. Ok, ti ranp sa yo. E, li koute, li koute m anpil pou m fè l. Ok. Paske, la a, nou fin, la a nou nan yon pasèl la a. Egzat. Anba, mwen ba yo pay pasèl. Pa pasèl la gen ranp sa yo ladan l. Ok. Wap kontrole anba a li gen 35 ran ladanl. Ok. Mwen pike yo a 11 avek a 60 a 55 goud. Oh ok. Ou konprann? 11 dola.
Mwen pike, mwen pike chak ran an yo a 55 goud. Soti depi nan pasèl anba yo rive jis nan pasèl sa yo a 55 goud. Mwen pike pasèl sa yo, ran sa yo, ran sa yo a 40 goud. Ok. Mwen pike anlè yo a 35 goud. Ok. Pa ran. Ok. Pou jiskaske jaden an. Li fini. Fini. Epi, lè pwawo sa a, sou 15 jou, avan 15 jou, depi sou 13 jou, pwawo a gentan pran. Kounye a, pwawo sa a, mwen voye pwodui pou m kouvri pwodui ladan l. Ok. Amezi li pran premye sèk li. Li pran, enhen.
Ya. Ok. Konya pwodwi li fin pran premye sèk li konya li gen li awoze. Awoze wi.
Lèl fin awoze, konya mwen voye pwodwi ankò konya lap pran dezyèm sèk li. Ok, ok.
Mwen gen, e m gen pou m sèkle l ankò. Ok, sa. Sa vle di pwawo a gen 3 fwa pou sèkle. Ok. 3 sèkle a se 3 pwodwi. 3 sakle, 3 pwodwi. Sa vle di la ou sou 2 sakle, 2 pwodwi la. Wi. Ok. An fonksyon de tout sa w di la yo, m gentan santi ke ou nan depans. Wi, wi.
Ilè vre ke jade pwa w te pèdi, e zanmi yo konnen ke w te sot Pòtoprens prèske ak de men w, ak sèlman pitit ou bra balanse. Men, ki pwosèsis, ki sa w fè pou w fè jaden sa a? Paske ilè vre premye videyo w te di nou kote. Ou fè ou di ak redi men nou pa ka toujou rete nan menm sistèm panse se sa pou nou pa ka panse pou ou se ou menm ki pral di fanatik yo kòman ou fè pou fè jaden sa kote ou jwenn finansman pou fè jaden sa paske ou konnen pou a te pèdi wi pou a te pèdi mwen te jwenn mwen jwenn nan mwen jwenn pou a m pa m pa rache l bay bèt mwen te gentan di sa ke m pa pou li pa rache l bay bèt paske mwen jwenn yon ti bagay la menm kan menm ki pa fin reponn menm a menm se nan pou a m destine an konprann men fòk mwen travay pepinya te nan tè a fòk mwen plante l. Egzat, egzat. Konprann?
E sa k fè m ap voye yon gwo kout chapo a tout fanatik yo ki ap ankouraje m, ki pote sipò yo, ki ban mwen konsèy, san m pa bliye mesye Damas, se yon fan espesyal ki te ankouraje mwen. M ap sonje lè m pral pike li di m non fon pa ou a pike, w ap depanse fon pa ou a pike. Nou gentan konprann fanatik. Mwen renmen gen ta konpran. Paske te dim fok pwa ou a pike. E pwa ou a pike. Mwen peye tout kob pike yo. Mwen peye sekle. Mwen ap awoze. Map travay. Ok. Map travay.
Wap travay. Ya. Men an fonksyon de sa ou vle montre. Pke merit la rete si. Sitou a mesye damas. Si wap gade video a mesye damas. Wi. E mpanse ke. Bondye ap remèt ou sa paske chak fwa ou ede yon pwochen se pa yon bagay pèdi yon fason oubyen yon lòt èd sa ap retounen vin jwenn ou menm si se pa menm moun sa ke ou te ede a ki pral ranbouse w li men ou pap pèdi sa mesye damas yon gwo kout chapo pou ou ebyen madam Ivan jounen jodi a lè w ap gade jaden po ou la la e. Ki atant ou de jaden an? Paske la eske ou ka di jaden w lan pa rapò a jan lò te pike l eske ou santi li pwofite oubyen eske ou santi ke jaden an manke yon bagay? Esplike fatigue w non. Jaden an pou manke li pa vrèman manke non sèlman n ap pran swen l se pa konsa l te ye si nou nan dezyèm dezyèm sèkle la dezyèm pwodui jaden an talè lè nou parèt nan jaden an ankò la nou p ap vrèman wè tè a n ap wè espas la ap parèt vèt. Sa vle di wap mete fanatik yo nan jaden an ankò avan l parèt? Non fòk fanatik yo wè jaden an ki pare. Fanatik yo rete tann dezyèm videyo a. Yon sèl bagay map mande nou, fanatik mwen yo, pataje videyo an di le patriyòt, swiv videyo nou yo, ankouraje fanatik, fanatik yo ankouraje, ankouraje gade videyo yo, lap bon pou nou e lap bon pou Andy. Paske lap fon bon travay lan plenn nan.
Zanmi an di le patriyot yo madam iva t voye nou al fon travay konnen nou renmen l anpil nap fè sal di nou al fè a nap gade video yo nap komante nap like nap pataje video an di le patriyot yo ebyen madam iva e eske ou kapab tout nou eske ou kapab evalye pou nou si wap evalye an tèm de depans an gwo Èske ou kapab di nou konbyen kòb ou panse ou depanse pou rive Jardin Corolla nan limit ke l ye la? Mwen depanse pou pwodui, mwen kontwole pwodui, pou pwodui nan 1500 dola pwodui, pike a, pike pwa ou a sèlman, kite 1000 dola ale. Ok, ok.
Pike a sèlman. Mwen pa te yo. Paske m gen tan di ou. Ap tann 5 dola map tann aa aa 35 ran a 11 dola 35 ran a 11 dola pasèm sa yo aa gen plis ke 35 ran pasèm sa yo aa 11 dola poum fè pasèl sa yo a 40 goud a 8 dola anlè a yo a 7 dola konprann lèm pa mete yo yo sou lis wi yo sou lis a nan m konnen hahaha yo vrèman men si tout fwa fanatik yo ta vle konnen mwen menm avèk kontwòl avèk janm ba yo esplikasyon an tou menm yo menm yo ap gentan wè yo ap gentan gon ide de depans yo ap gentan gon ide de depans yo ap ta wè de depans mwen ok ou menm ou menm fanatik kap gade an nou montre fanatik yo jaden an fon ti an fon ti machin jaden pou yo kapab wè jaden an ou menm fanatik andile patriyòt kap gade video sa jounen jodia M panse ke se avèk anpil kè kontan w ap rewè w ap rewè Madam Yvane ankò. Nou sonje ke w te wè l deja nan yon jaden pwa ke l te fè apre l te sot Pòtoprens. Bandi te kouri dèyè l, li te kouri vini avèk pitit li sèlman, avèk rechanj sou kò tankou granmoun yo konn di. E li vini, li pa deside kwaze bra l pou l ap gade, li deside travay la tè, li deside e e e mete men l nan pat la paske nou konnen agrikilti lakay nou se baz ekonomik nou, yo toujou di Ayiti se yon peyi ki esansyèlman agrikòl, lè w di esansyèlman agrikòl li di sa l di a, sa vle di tout bagay kap, tout ekonomi peyi a ap dekoule de agrikilti. Wi madam Anne, ou te gen yon bagay ou t apral di wi? Nou kapab fè yon ti bese detanzantan, se pa paske zanmi an pa ban m yon bon travay non, travay la byen fèt wi, men ou konnen lè jou a ap pase, gen dwa gen yon ti tèt siyo ki pa fin rache, Ou menm ou pase men w rache l. Men pou sèkle a, li byen sèkle. Konprann?
M panse, y ap fè, w ap fè lwanj wi la a. W ap fè biblik wi pou zanmi an. Wi, wi. Li byen sèkle. Sa a se nòmal. Kèlkeswa sa yon moun ap fè pou ou, li fè l byen, fò w ka gen konsyans pou w di l li travay byen. Egzat, egzat, egzat.
Wi.
Ok. Madam Ivann. Gen anpil moun ki nan difikilte nan peyi a. Sitou avèk brigandaj ki genyen nan ensekirite peyi a nan Pòtoprens ki se kapital peyi nou. Anpil moun ap kouri kite Pòtoprens pou vini andeyò. Gen anpil moun tou ki deside rete Pòtoprens. Gen anpil moun ki kouri menm jan avèk de men ki vin lakay yo. E si w ta gen yon mo de rekonfò w ta voye pou yo, ki sa w di?
Mo de rekonfò pou m ta voye pou yo, Bondye kouri dèyè w, ou pèdi kay ou, ou pèdi tout afè w, Bondye ba w lavi, li pa fini pou sa, ou ka kontinye viv, se kreye mwayen pou w viv. Mwen travay, mwen travay, men lè m mete jaden an nan tè a, li gon tan, li gon tan pou l pare. La a, ki sa pou m fè? Mwen pa rete sèlman gade, m di m ap tann lè jaden an pare pou m manje. M kreye yon lòt ti aktivite, m pa ka, èske m ka ret chita? Non, m pa ka ret chita. Se a rekòmanse, fò nou rive kanmenm. nou pa ka dekouraje non, sa map di yo, lavi pa fini pou sa, pòtoprens pa bon pou ou, chèche lakay, pa bliye kote nou te sòti paske gen moun ki rete a tou, se paske yo te bliye kote yo sòti. Ok, lè w di bliye. Yo bliye peyi yo, yo bliye lakay yo, nou pa bliye lakay, se sak fè nou ka retounen, nou kontinye viv, Bondye fè gras. Ok.
Ou menm k ap gade videyo a, ebyen jodi a Madam Ivàn voye yon gwo mesaj pou ou, li voye di w lè w deyò sonje kote w te sòti paske lè w bliye kote w sòti sa fè w mal pou w retounen lè w nan pwoblèm men si w sonje kote w sòti te sòti kou w gen yon pwoblèm ou kouri retounen lakay ou se yon mesaj fò ki vrèman enpòtan pou mwen menm k ap gade videyo a Madam Ivàn kòm mwen te toujou kòm mwen te poze w kesyon sa nan pwa deja ou te reponn mwen Mwen m pa konnen si m ap jwenn yon menm repons oubyen si y ap gen bagay ki chanje, men jaden sa a ke ou genyen an, ou mete pwodui ladan l, ou di ou mete, m di bon, 1500 dola pwodui, e ki pwodui ke ou itilize? Premye, dezyèm. Premye, dezyèm. Ya, vle di m poko, m poko mete pwodui, m poko gen pwodui, m poko prepare pwodui twazyèm nan. Ok. Nan konbyen tan ou panse w ap ka mete twazyèm pwodui ladan l? Twazyèm pwodui. Nan konbyen tan ankò?
Tankou la ou ka di nan 10, 5, 15. Epi sa depan de jan tiraje yo, jan pwa ou a vin ap evolye ak dezyèm pwodui an. Ok, ok.
Konprann? Fò ou tann li devlope, fò ou gade kòman dezyèm pwodui a ap devlope ladan l. Ok, ok.
M konprann. Apre sa. Pou konnen depi ou wèl devlope a kounya ou menm ou kontinye. Haa lè ou gentan gen tout eksperyans sa pandan nou konnen ou tap viv pòtoprens ou pat nan afè jade. Nou fè tan nap viv pòtoprens men lè nou vini tout moun ap travay nou te fèt la paran nou te fèt nou te jwenn paran nou ap travay tè ok men pa menm jan ak jodi a non bagay yo vin konplètman chanje ok. Ok.
Sa nou fè, nou swiv. Moun yo ap travay, n ap travay. N ap travay. Ou update.
Ya.
Epi gen moun ki, gen moun mwen jwenn nan plenn nan la m pa pè yo. Ou pa pè yo nan travay? Non. Non.
Haa! Bon! M pa pè yo. Madam Ivan se yon elèv, se yon bon elèv. Wi. Lè vre kè l vini. M pa pran tan lè m wè, lè m wè yon lòt jaden bèl m pa pran tan paske m konnen pou m ka fè l. Ok.
Ou ka fè tout sa w wè nan plèn. Wi, m kapab.
Ebyen, plèn Kanperen, plèn Chantiry se yon plèn ki divèsifye, ki gen yon miltitid e bagay ke w ka fè ladan l, an tèm de agrikilti, ou ka fè tout bagay prèske, paske nou gen di, nou awoze, nou gen kanal la ki la ki awoze. Wi, nou gen dlo.
Nou gen dlo.
Nou gen dlo, nou gen solèy, nou gen tè. Wi. Bondye met a dispozisyon nou tout sa yo, n ap travay. Wi, n ap travay.
Ebyen Madan Ivan nou te kontan fè ti pale sa avèk ou Men nou poko prale non Nou pa pou konnen nou pa prale San nou pa poze kesyon Ti kesyon sa Non nou ap tann kesyon an Zanmi entènot An al eseye pou mande Madan Ivan ansanm avèk mwen Ki objektif li ankò Nan 5 3, 4, 5 ans Paske nou konnen ke nan lavi yon moun ap gen sa rele mutasyon. Moun ap moun ap mute. Ki objektif li? Eske li ap pral retounen Pòtoprens si Pòtoprens bon? Oubyen eske l ap toujou rete travay tè isit? Oubyen bon, an al l ap di nou. Non. Nou bezwen ankourajman. Nou be, nou ka travay. Nou bezwen ankourajman pou nou travay. Si Pòtoprens kouri dèyè nou, m pa ka gen tan met nan tèt nou se Pòtoprens m ap kouri men. Pòtoprens pat bon pou mwen m dekouri la m paka gentan met lide nan tèt mwen se Pòtoprens map kouri tounen ankò pandan se tan se la menm yo kòmanse Ok Haa boo Monchè Sa montre nou ke an fonksyon ou pa reponn nou dirèk non men si map pran san m pou m konprann repons ou an sa vle di ou vle montre m ke ou ap rete la Nan bon sans wi Pou w travay tè ansanm avèk nou nan plèn nan pou w mete esperyans nou fwote ide w ansanm avèk nou nan plèn nan Ok Imajine w, rezon m pa ka ni kouri di m pral Pòtoprens, met nan tèt mwen, m ap travay la, m ap pran kòb la pou m tounen Pòtoprens, biznis mwen Pòtoprens, tout ti sa m te fè kraze, m pèdi frizè, m pèdi tout afè, tout sa m te genyen m ap vann m pèdi l, ki sa k pran l?
yo pran yo yo mete nan depo tout afè w pèdi antre lakay ou yo gaspiye tout afè w kounya si ou ta resi reyalize yon bagay la nan plèn nan ou pa ka al envesti l pòtoprens ankò.
Ok mèsi madam Ivann mèsi bokou pasè w moutre m la ke Ou montre m la ke lè, lè, lè ou pran baf nan yon bagay ou pa prese plonje ladan l ankò. Non, fò w pran san w.
Ok, Madam Ivan, si ou ta gen yon, yon dènye mesaj, sitou pou fanatik ou yo, paske m konnen ou chaje fanatik frè m, ou pran rezon an nan men m, si ou ta gen yon mesaj pou fanatik ou yo, ki sa l t ap ye? Avan nou fini map kontinye salye fanatik Andy-G le patriote map toujou fè sa map toujou salye nou pou ankourajman nou e konsèy mwen ta ba nou toujou swiv video Andy le patriote pataje like. Se sa a.
Ok! Zanmi entènot, nou rive nan moman kote nou pral pran konje de Madam Ivann. Men, avan nou pran konje de Madam Ivann, nou konnen gen moun ki pral gade videyo a la, ki pa t gad premye videyo a. E, m panse ke sa p ap kreye yon pwoblèm Madam Ivann, si w ta bay moun, si w ta kite nimewo ou, si gen yon moun, yon, se swa yon zanmi, Ou pa gen yon pwoblèm? Yon, yon, yon, yon kèlkonk ki ta vle rele ou pou yon konsèy kèlkonk, m panse sa pa pwoblèm si ou bay nimewo ou. E, m pa gen pwoblèm pou m bay nimewo m. E, mwen pa yon moun ki renmen pale anpil nan telefòn. Paske m toujou vle, m toujou gen yon bagay, m toujou ap kreye yon bagay pou m fè. Konprann? M pa gen pwoblèm pou yon moun rele m. Si yon moun, si tout fwa yon moun ta vle pale avè m, ou ka pote yon konsèy, ou ka ban m yon apwòch, kèlkeswa.

Madam Iva di spesyalman pou yon premye fwa, ou kapab rele l, ou kapab kontakte l, se yon moun ki trè jovyal, ki trè konprann moun, l ap aksepte pale avèk ou nan yon sèten limit, avèk respè. O wi.
Ebyen zanmi an m di depatriyòt yo, se te avèk plezi ke nou te vin pote pou ou jaden pwawo Madam Iva nan, paske nou te montre w ke jaden, jaden. pwa Madam Ivan nan ki te pèdi, nou te montre semans Madam Ivan nan, epi jodi a nou te retounen vin gade kote Madam Ivan te plante semans sa a ke l te genyen an, e jodi a se avèk anpil plezi nou wè ke jaden Madam Ivan nan li ap evolye trè byen, e kè nou sa fè kè nou kontan, nou menm fanatik ki te sipòte Madam Ivan pou l te kapab mennen jaden l nan la, nou di w mèsi, paske se pi piti.
Epi ti bagay, se pi gwo bagay nou kapab ba w, se mèsi epi nan ap batay nou fè n ap priye pou nou. Epi gen yon bagay tou, sa vle di lè w pa engra, lè w rekonesan, e m ap toujou di fanatik Andy Le Patriote mèsi, mèsi an jeneral pou tout moun ki ap swiv videyo Andy Le Patriote, e mèsi espesyal a 2 moun ki se Madam Ena pou bon konsèy yo. epi se mesye dam ap. Zanmi an di le patriyòt, lè a rive pou nou ale. N ap kite yo. Men, n ap kite yo avèk videyo sa a. N ap kite yo avèk tout mo de rekonesans Madam Evany yo. Li rekonèt ke nou anpil moun ki fè l di byen. Menm tout moun k ap gade videyo sa a, yon fason oubyen yon lòt, ou fè l di byen. E li pwofite salye de moun spesyal. M espere nou pap fache poutèt sa. E jou pa nou an gen pou rive, li poko rive sou ou. Asireman sou Elpas Citron li poko rive sou ou, men l ap rive sou ou e ou pa bezwen enkyete w. Se te zanmi w, Andy Le Patriote, ki te vin prezante w bèl madam nan, ki t ap fè bèl jaden, ki soti Pòtoprens se vre men ki pa deside rete bra kwaze k ap gade, ki deside mete men l nan tè a pou l travay. Tchaw! Ankouraje l.
Le travay elwaye lòm de twa gran mo, le vis, lannwi e le bezwen. Se nan santiman sa n ap ankouraje tout moun ki gen kouraj ankò pou travay ke Bondye bay ti kal la sante pou yo travay toujou pa neglije fè sa. Travay, travay bon pou nou.